Ok, m konn relasyon avan m antre sou sou sou sou ou menm ak sa w ap travay yo wi. M konn relasyon paske m ap pran pwendvou w sou sou aktyalite etchemay la, ou se son w son obsèvatè w ye tou. E m konn relasyon w avèk enposib e kòman ou menm ou ou gade sa k ap pase avèk mesye w la an Ayiti, fenomèn enposib la? Ah m kontan monchè, m kontan, m kontan e kèt nèg yo te koute konsèy, nèg yo te tande sa pou n te di yo, sa pou n te fè. Kèt nou m pa wont di l m te envesti nan band lan e finansyèman pou n te rantabilize e sou rantabilize so m vreman fyè de nèg yo e se domaj ke bò isit la poko ka ouvri
paske si bò isit la te ouvri m panse ke forget it men nèg yo ap fè gwo bwi nèg yo you know E mwen menm, ou ka, mwen ka pou yon papa ki fyè menm. Ou konprann sa vle di ke. Non, mwen, mwen, mwen m ka ba w kredi sa a, paske an vrè, e, ou te fè nèg yo ase de konfyans pa egzanp pou ke grann premyè djaz ou se avèk nèg yo ou te fè l la an Ayiti. Wè, wè. M, m, nou te pouse nèg yo e m panse ke e
Yon nèg tankou Medjy toujou redil ke you know kisam nou reprezante pou li, kisam fè pou li. E tout album nan pase la, chak fwa m tande grenn pa grenn, m tande mizik yo. E Miko te voye dènye e bòkò a pou mwen, mwen koupe, mwen ranje. E so at the end of the day, Se nèg yo k fè mizik yo, petèt ke m ba yo konsèp pou m di yo, yo, men sa m ta fè, paske ke sa pa bon, men sa m t ap fè, men sa, ou konprann? E se, se pa de nèg ki pa koute, Medjy vin grandi, Medjy konprann ke, ke, you know, fò misye ka tande lòt moun. Men ti, ti bagay sa yo, yo di m ou fè yo pou plizyè djaz wi, yo di m ou bay, ou bay ti kout men an silans, dèyè, kòmsi ou pa, pa. M fè l anpil, m fè l anpil, m ede nèg, E ap toujou gen nèg ki fache paske m te ede sa, m pa t ede yo men m te ede sa, ou konprann? E nan toujou a m rele Nikenson, m di Nikenson, bon tande, m konnen m ap ede nèg tout tan, m panse ke m bezwen yon ti èd, m ap voye ba yo. Paske m toujou ap fè l, m fè l pou nèg. Eske se yon nouvèl ou tou ban m la a ke Niki sou albòm nan, se sa? Non, m poko voye l pou li non men m di m pral voye l pou li, kòm pa l la prèske fini. A ok.
Kòm pale la prèske fini, mèt pataje paske li.
Ou ka fèl konfyans, ou pa gen pwoblèm sa avèk misye. M pa wè Nicky, m pa gen pwoblèm sa ak Nicky. Ok. E m panse ke son nèg ki gen, gen 2 nèg ke m travay avèk yo, misye son nèg ke m gen bon relasyon avèl. Nicky, Renaldo, se 2 nèg ke m gen bon relasyon.
Men an tèm de pwodusè, gen anpil moun ki sitye apeprè, apeprè nan menm rejis a Nicky wi. Se, se, se, se apeprè. Wi nou gen nou gen nou gen nou gen menm feeling e pou de seri de bagay ok m panse ke misye son nèg ki pi
misye m pral di sa yon jan petèt ke gen mizisyen kap konprann ni misye son nèg ki pi ki pi dark pase m ok.
Paske m son nèg, m son nèg petèt ke m toujou pi api, mizik mwen toujou gen plis, on ti jan plis gete. Menm si m fon mizik ki a tèm ki kòm si ki ka difisil, ki ka di pou konprann, men malgre sa lè w tande l epi ou stil anvi danse. Ou konprann? Nicky gen. Sa vle di pa gen twòp nostalji, pa gen twòp soufrans, pa gen twòp melankoli nan mizik mwen non? Wè, m panse se diferans sa ke m gen. Eske se pa yon trè de kave paske alan kave fè vil ap chante love men alan padon men alan se se se se vrèman yon nèg ki api nan love men yoo se wè wè ebyen ou konn sa li ye se lè kave d'une manyè jeneral m panse ke se edikasyon li ok paske gen anpil moun ki pa ki pa konprann sa m panse ke jan yon moun konpoze se jan w grandi a ok.
E gen anpil moun ki pa konprann sa. Sa vle di ke m fè eksperyans la avèk Carlo. M konn egzakteman sa m ap di a. Sa vle di ke gen de moun jan yo grandi, kote etap yo pase. Paske etap yo se jan paran w te ye avè w. Sa vle di les événements de ta vie finissent par influencer jan w pwodui, jan w ye. Li klè.
Li klè.
Sa vle di ke yon nèg ki pa grandi lan anpil love, ki pa santi anpil, wap santi lan akò mizik misye yo, wap santi yo e diferan. Yon nèg ki komsi ki te toujou gen love, ki te bagay, wap wè mizik li fèt epi e bon sa se sa m panse. Yeah yeah yeah. Non, pandan wap di sa map panse a sa epi map gade map pral lan carimi pa egzanp e map panse a fèm kado, map panse avèk e Menm lò w ap chante li de manyè festiv nan Cocktail pa egzanp nan sou albòm Kay la, w ap panse menm tit ou gen enpresyon ki sonnen yow e wonflan ki ta ka sonnen maladi dramatik si w pran kansè men fin ofinal ou wè sa l ye pa egzanp. Klè, klè egzakteman. Papa m te kouri dèyè m pou non mizik sa. Papa m di m, Monchè, w al gen yon mizik kansè. Epi a la fen, e lè misye tande l, misye di m, bon, kèt, li gen dwa pase. M di misye, li gen dwa pase! Menm malad tou, m ap toujou malad, men se pa maladi dan l movè sans, se damou, m ap toujou damou de ou. Non men se tout wi, si w tande kidnaping. Non men se vre, non men m ap ba w rezon la, y ap pase nan tèt mwen la epi, yo, ou gen rezon men. Yeah ou son ou son ou son ou se tou lopoze Darly Lariviere pa egzanp nan nan mizik. Wè nou nou son nèg ke m renmen anpil an tèm de konpozisyon l tou e m panse ke nou mutuel e e e m panse ke misye konn renmen travay ke m fè yo. An palan de sa eske ou te bay ti ide nan kochma w vre?
Wi.
Ah ou ap mande m kote m jwenn enfòmasyon sa? Wè wè m te travay e m te travay ide m te nan telefòn. Ok. Epi m tap chèche yon tèt pou mizik lan epi
epi m di misye kèt
ou gen pati sa dèyè a m ka metel devan an so se de bagay ke you know li gen dwa minim epi lè mizik la kòmanse tanbanda penp tanbanda penp
ou gen dwa pa rann ou kont de sa paske. Entwo kochma a move kochma a se de bagay se entwo a Epi gita gita nan mitan mizik la brother sa yo vrèman yo yo just Wè sa yo an mwen.
Non, ou pa ka pran tout kredi yo, mwen pa tap kite ou pran tout kredi. Non, sa yo an mwen. Non men entro an dim se bagay nan telefòn nou echanje e konsa. Wè se se de msye son bagay msye te genyen deja. Ok. E epi m di msye, msye koupe l mete l devan. Paske lè w gade, lè w gade ou gen ou ta pa rann ou kont de sa. Klè. Tanbandanpèp, tanbandanpèp, tanbandanpèp. Ah, son kodal ta pral ye?
Non li te li te lan mitan mizik la m kwè Ah ok ok epi se menm jan w fè pèpèranpan pandan Yeah, yeah, yeah. pè ou pa rann ou kont de sa se se On Se le ouf bagay- pa egzanp
wè se se le bagay ki raple Ok Ah se byen men Monchè kochma a m ap m ap chache l pou m omwen m jwe entwo a. Pou moun yo la jis pou ilistre anpe sa nap di a. Wè sa son sa son trè bèl mizik menn. Sa son trè bèl mizik. Wè li te bay Nu-look on bon on bon 1 an wi. Li te on bon ti zam. A wè. Li te on bon ti zam. Ali Ali jere ak sa. Wi Ali fè ti gòl li avèl li li tan byen ke mal kenbe malgre li pat gen album e li vini yo. Men gen de lè se konsa e papa ou ka fon grenn mizik epi. Mizik la bo wout, mizik la bo chemen pou kenbe.
Mentnan dim kote ou ye non nan travay paw yo Richard?
Ebyen kotem ye a la nan pozisyon pou map chwazi m gen yon pakèt mizik e m pral chwazi sam vle yo. Sa map eseye fè nan album sa se ke m pa vle kenbe on Richard epi m pa pran chans pou m pou m pou m mete lòt mizik pou m eseye lòt bagay lòt tandans si w vle So ou anvi soti nan zòn de konfò pa w? Wè m ap m ap m ap definitivman soti nan nan zòn de konfò la m fè l deja avèk Carimi lè m te fè Kitanago m fè lè m te fè e e Bòz menm si Bòz se te entwo a sèlman men gen de bagay ke m pral fè m pa pè fè yo m panse ke nou bezwen fè sa E why not? Ou konprann? Paske yo gentan konnen. Gen de mizik ke m konnen gentan konnen ki kle, ki pral sa m fè deja. Ou konprann? Sa vle di ke se poutèt sa lòt mizik yo, m travay avèk de lòt atis, ou konprann, ke ki pral pèmèt mwen e poutèt ke gon lòt ide. Gen de nèg ke, ke m panse ke, m travay avèk Mika, se su ke m travay avèk Mika, men m pral gen le plis de featuring. Kolaborasyon retounen sou albòm nan? Wi map fè de kolaborasyon. M poko fè okenn kolaborasyon ak Mika but Mika travay sou mizik yo avèm. Ok, men li poko chante vrèman, li poko gen mizik ke nou ka chante? Non, non, non.
Ok,
ok. M panse bagay la te kanpe wi. Kiyès?
Kay Mikaben nan.
Non monchè Mika se, Mika se pa bon, m fèk tap pale avèl talè a la. E, alon mesaj la. Gade yon limbe myèl, ba l yon chans man.
Yow! E misye k voye mesaj pou mwen mon chè. Nèg la voye mesaj pou mwen. Se m di w lè nèg yo pa kab misye voye mesaj pou montre m jan peyizaj la bèl kote misye ye a mon chè m di misye men mon chè m di misye al enjoy madanm ou mon chè ou nan Non mwen panse se ti pann de mesye marye misye te genyen l rele w pou ba l yon kout men wi sou gon ti pwodui yon ti bagay
Si m tap bali l fòk l ta pati avè l.
Ou tap voye l pou misye menn. M konnen ou gon rezo transfè pa site non non ou ta voye l pou li menn. M pa gen dwa site non.